Anpil kesyon kòmanse ap poze, donk ki kantite kòb w ap gen bezwen pou soti presizeman an Amerik di Sid pou rive direkteman an Amerik di Nò, chè zanmi? Donk kesyon yo kòmanse ap vini pa bann e pa pakèt. Chers amis, e jan ke nou di w li deja, nou menm nou deside pou nou ba ou tout, tout, tout enfòmasyon ke nou konnen ki ap itil ou, ki ap bon pou ou, pou lè ke ou deside fè vwayaj sa pou pa pran oken echèk. Nou menm pèsonèlman, nou vize bagay la sou yon lòt. Ang, donk pou ede frè parèy nou yo pwoteje lavi yo. Pwoteje lavi yon kouzen nou, yon zanmi nou, e ensi ke lòt moun tou ki ap fè vwayaj la chè zanmi. Se sak fè nou toujou mande w li enpòtan pou ede nou pataje videyo yo chè zanmi. Nap envite w rete swiv videyo a jiska lafen epi swiv li avèk anpil swen nou pral ba w zen. Bonjour, bonswa entènèt. Donk nou salye ou yon lòt fwa ankò, kelke swa kote ou ye, kelke swa kote ou ap tande nou, nou salye ou. Nou ap remèsye ou paske nou wè ke nou mande ou pou kòmanse ede nou fè travay la, nou wè ke ou kòmanse ede nou fè sa, nou di ou mèsi. Donk, chak fwa Ou pataje yon videyo pou nou, ou kite yon like, ou fè kè nou bat fò. Ou di nou pou nou kontinye travay pou ou. Donk nou menm nou ap kontinye travay pou ou chers amis. Donk se sèlman fason sa nou mande ou pou ede nou, se nan kite like ou, kite kòmantè ou epi ede nou. Pataje videyo yo pou sove lavi plizyè moun ki ap viv nan diferant lokalite donk ki swaf enfòmasyon sa yo. Jan ke nou di w li deja, donk anpil moun kontinye ap poze nou kesyon, ki kantite kòb yo kapab bezwen nan direksyon Pou ou soti Brezil presizeman epi Chili donk pou rive nan peyi Meksik. Donk jan ke nou di l deja sa ke nou deside fè pou ou, nou deside pou nou ba ou tout enfòmasyon sa yo detaye donk peyi pa peyi chè zanmi. Peyi pa peyi kòm si pou nou di ou. Lèw soti brezil men kantite lajan ke wap bezwen pèsonèl donk pou ou rive Perou. Lèw kite Perou men kantite lajan ke wap gen bezwen pou rantre ekwatè. Donk, jan ke nou ap di ou li a, chers amis, nòmalman, jan ke sitiyasyon an li menm li ye, jounen jodi a, sa vle di ke, chak jou pi plis, donk sitiyasyon an li menm li ap konplike doun manyè ou de notr, chers amis. Donk, sa gen dwa rive, jodi a ou te pase, ou te achte yon sirèt, pou yon pou yon kòb epi demen si Dye ve sa gen dwa rive li gen plis posibilite pou li gen yon siplemantè olye ke li desann paske jan sitiyasyon bagay yo yo ye jounen jodi a chèr zami donk nou tout nou wè kòman sitiyasyon an li menm li ye dejouranjou bagay yo ap konplike dejouranjou. Nou kapab di ou dapre tout enfòmasyon ke nou resevwa. Donk avan nou kòmanse tou, pou nou pa bliye di ou chè ou zami, pa bliye tout sa ou ap bezwen a la minit ke ou kite peyi ke ou tap viv la, li enpòtan, li enpòtan tout lajan ke ou ap gen nan men ou yo, pou tout lajan sa yo yo. Presizeman an ameriken. Paske nan tout peyi ke w ap pase yo, ou gen dwa pa genyen, pa jwenn chans donk pou w genyen lajan peyi sa nan men w. Men a la minit ke w genyen dola nan men w, w ap kapab sèvi nan kèlkeswa 10 peyi sa yo ou genyen pou pase jis kaske ou rive direkteman nan peyi Meksik chèzanmi. Nan direksyon ke byen ke nou pa konnen egzakteman nan ki vil ke wap soti brezil e ensi ke chili a donk sa ke nou menm enfòmasyon ke nou ap ba ou se enfòmasyon de soti nan yon fwontyè pou rive nan yon lòt fwontyè. Donk, antre Brezil oubyen nou kapab di Chili, lè ke ou sou fwontyè sa yo, w ap kapab depanse anviwon 180, 160 a 180 dola. Donk, li kapab rive 200 dola tou, sa vle di ke pou mete ou direkteman sou fwontyè ekwatè a. Sa vle di ke, donk nou konnen ke, si ou soti Brezil ou byen Chili, donk, depi se pa Venezuela ke ou soti, si ou soti Brezil direkteman ou byen Chili, nou konnen egzateman ou gen pou pase nan yon kote lè ou rive Peru ki rele direkteman e Puerto McDonald. Puerto McDonald sa se la ke wap gen posibilite pou achte biyè. Donk biyè sa wap kapab rive ata ou rive sou fwontyè euh, sou fwontyè Ekwatè a. Donk euh, nòmalman nou kapab diw wap achte yon sèl biyè, yon sèl biyè sa lap gen yon koneksyon de

nan kapital la ki se Lima, epi lè ou rive Lima wap pran twazyèm bis, bis sa pral lage ou presizeman sou fwontyè Ekwatè a ki rele Tumbes. Donk, a la minit ke ou fin achte yon sèl tikè sa, sa vle di se yon bis koneksyon li ye, a la minit ke ou fin desann youn, wap gen posibilite pou moute lòt la ata ou rive sou fwontyè a. Dakò chers amis donk wap gen posibilite a la vigueur pou depanse antre 160 ou byen 180 bon kapab desan tou paske nou pa konnen egzakteman koman bagay yo yo kapab ye. Donk jan ke nou di yo la chers amis nou menm etan ke ayisyen nou deside pou nou ede yo paske nou konnen ke koman sitiyasyon an li menm li ye nou konnen anpil nan nou sitiyasyon ke nan viv swa Brezil ou byen chili a donk bagay yo pa bon pou nou. E nouvo prezidan sa a, donk Lèzetazini li menm, li pral genyen dapre panse li, si bagay yo pa chanje, li deside wè bagay yo pou imigran sou yon lòt ang. Ebyen se sa k fè nan sans lan, nou pa di pèsòn moun kote ou ye a pou kite l, men nou ap bay enfòmasyon avèk moun ki bezwen enfòmasyon. E nan sans lan, si enfòmasyon yo bèl, yo enterese w, n ap mande w kontinye abòne epi kite like ou epi kite nan kòmantè a de sa ke w ap renmen nou pale. Donk, Jan ke nou te di l nan lòt videyo a, Ekwatè se youn nan peyi ki pi piti pami tout peyi sa a yo ou gen pou pase pou rive presizeman Meksik la. Ekwatè se youn nan peyi tou w ap depanse mwens kòb. Ekwatè se youn nan peyi w ap depanse kèlkeswa w ap manje, kèlkeswa w ap bwè, w ap depanse mwen de 50 dola pou w rive sou fwontyè Kolonbi a chè zami. W ap depanse mwen de 50 dola. Dakò? Donk, kelke swa w ap manje, w ap bwè, ou kapab depanse nan peyi Ekwatè anviwon yon 30 a 40 dola. Donk, se yon nan peyi ki pi piti e se yon nan peyi tou w ap depanse pi piti kòb. Dakò chè zami. Donk, nou te di kantite kòb sa a pou peyi Pewou. Donk, se yon peyi ki vreman vas li ye. Donk, ou gen posibilite pou fè anviwon 3 jou ap kouri machin ladan. E, kòb nou bay la, ou gen posibilite pou manje, pou bwè ladan. Men, nap toujou di ou pran pil prekosyon lè ki wap soti ansanm avèk kòb ou. Paske, nan tout peyi sa yo nou ap pale a. Donk se peyi yo ki vreman frajil. E fwontyè sa ki se fwontyè toumbe sa ki fè fwontyè ansanm avèk e ansanm avèk ekwatè a se yon nan fwontyè ki vreman vreman danjere paske gen an pil vole. Se yon nan fwontyè pami tout fwontyè ke wap pase yo ki plis danjere se fwontyè peyou ansanm avèk ekwatè. Pil anpil volè lèw fin desann machin sa Tumbes pouw rive nan frontyè Ekwatè sa anvan ou rive nan stasyon kote ou kapab achte manje ou kapab achte biyè bis la la vrèman vrèman vrèman frajil li enpòtan pouw pran anpil prekosyon ansanm avèk taksi ke wap monte e ensi ke tou li enpòtan tou Si nou 3, nou 4 nou ansanm nou mete ansanm nou pran yon sèl taksi. E nan yon sèl taksi sa nou pran, nou toujou mete siveyans si nou ta wè ke taksi sa li pran yon direksyon pou l rantre nan yon lakou ansanm avèk nou. Donk, euh, pou nou menm pou nou gentan konnen tout sa pou n fè. Se pa di nou di ke sa kapab fèt non, men nòmalman donk se prekosyon nou dwe mete paske yo gentan konnen se imigran nou ye ki ap fè wout la, yo gentan konnen nou gen kòb sou nou. Ebyen nan sans lan, nou toujou di ou, nou pap fè ke pèsòn moun kase men nou di ou, pran anpil prekosyon chè zami paske se enfòmasyon nou vle. enfòme w, nou pa vle defòme w men nou vle enfòme w de tout bagay yo de A a Z donk pou kapab konprann jan tout sitiyasyon yo yo menm yo ye chers amis. Nan nouvo videyo a nou pral pale w tout sa ki genyen pou soti sou frontyè e Ekwatè pou rive Kolonbi chè w zanmi. Donk jan ke nou di w la, nou pa prale rapid men nou ap ba w tout enfòmasyon ke nou konnen ki ap itil ou, ki ap bon pou ou chè w zanmi. Donk, n ap envite w, si ti videyo sa te enterese w, kite yon like, epi Di nou kisa ke ki manke, kisa ke ou pa konprann nan bout sa nou esplike yo epi nou menm nap retounen pou nou pote enfòmasyon yo pou ou nan yon lòt ti videyo. Donk nou remèsye ou ou menm ki gade videyo sa nap di ou si ke ou rive la donk se paske ou tap swiv, se paske videyo a li menm li te enterese ou. Donk nou diw mèsi chè zami ou menm ki te prete nou atansyon donk pou te gade videyo a ansanm avèk nou. Yon lòt fwa nou diw mèsi donk ke nou espere ke nap rankontre plita pou yon lòt videyo. Babay.